Salut salut kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm mwen menm kote pam mwen anfòm map kenbe par la grâce de Dieu jodia mwen kontan retrouve nou nan yon video kote mwen pral pote pou nou 10 verite de mwen men juste avan mwen ale pi lwen mwen ap pran yon ti tan pou mwen remèsye abòne mwen yo mwen di nou mèsi avèk chak grenn moun mèsi Merci merci anpil mwen santim kontan sa fèm anpil anpil anpil plezi ke mwen wè chanèl mwen an ap grandi mwen mande nou pou nou toujou kontinye pataje videyo pou mwen pa bliye toujou like e kòmante videyo yo pou mwen ou menm kap gade pou la premyè fwa ki poko abòne ansanm avèk chanèl la nan mande w pliz silvouplè Abòne abòne ou pap regrèt. Deja mwen di w mèsi e byen vini sou chanèl la. Video sa mwen pote l pou nou se gras ansanm avèk Elda Philoxin, se li menm ki mande mwen pou l konnen 10 verite de mwen menm. Jodi an mwen pral reponn ansanm avèk Elda Philoxin mwen pral ba li 10 verite de mwen. Si w poko konn chanèl Elda Philoxin an map mande w silvouplè pase abòne ansanm avèk chanèl li an, nou pap regrèt, li montre nou an li montre anpil bèl bagay se yon bèl madam, li montre anpil anpil anpil bèl bagay sou chanèl li an, mwen rete kwè ke ou pap regrèt si w pase abòne ansanm avèk chanèl Elda Philoxin. N ap kòmanse ansanm avèk dis verite yo, Ki tout non mwen? Tout non m se Martine Pierre. M ka di Martine Pierre Janvier, se tout non m sa. Ok? Dezyèmman, Èske m marye? Wi, mwen marye. Èske ou gen pitit? Wi mwen genyen yon pitit li apèn gen 1 an. Katriyèm verite, ki pi gwo defo m? Pi gwo defo pou mwen menm se paske mwen twò nayiv. Mwen kwè nan tou sa moun di m, depi moun nan ban m bèl pawòl mwen kwè, mwen pa analize sa moun nan di m nan, Mwen kwè nan sa moun nan dim se aprè mwen pral dekouvri ke se manti moun nan ta ban mwen se pi gwo defo m la nayivte e senkyèm verite ki pi gwo kalite ke mwen genyen mwen se yon moun ki trè senpatik sensè. Souriante, Ou toujou wè map ri, men pa kont, si ou pa abitye avèm wap dim son moun ki gen move jan. Se lè ou vin ou byen avèk mwen epi ou vin ap wè sa w te panse de mwen an li pa reyalite. Sizyèm kesyon, ki kote mwen ap viv? Aktyèlman mwen ap viv Brezil. Kisa m pa renmen moun fè m? Kisa m pa renmen epi kisa m pa renmen moun fè m? Premye bagay ke m pa renmen, mwen pa renmen bèt. Mwen tèlman pa renmen bèt, ata poul mwen pè tiye, mwen pè bèt tèlman, mwen pè, tèlman m pè bèt, ata poul mwen pè tiye, pase depi m ap bagay li, li bat nan men m, m ap voltije lòt bò. Mwen pè bèt padon. E mwen pa renmen moun pranm pou makak ok mwen pa renmen lè moun pranm pou makak mwen pa renmen moun fè manti sou mwen mwen pa renmen moun nonmen nonm mal dèyè do ok mwen pa renmen tripotaj tou setyèm verite Non. 6 gen 8 tièm. Ki manje mwen plus renmen? Mwen plus renmen du riz a lalo sòs pwa blan. Mwen byen anvi manje youn la. M gen 2 zan depi m manje du riz a lalo sòs pwa blan. M byen anvi manje youn la. Nevyèm kesyon, Èske m renmen fache? Wi, m son moun ki renmen fache. Mwen fache pou nenpòt ti bagay. Nenpòt ti bagay fè m fache. Men konsa tou m pa mal pou dous tou. Ok? Eske m renmen zanmi? Pa, m pa vrèman. M pa, m pa ka di m renmen zanmi. Mwen pa renmen nouvo zanmi. M pa renmen fè nouvo zanmi. Paske rezon, mwen, mwen, mwen pè tripotaj. Mwen pa M pa M pa Tankou pou m byen avèk yon moun fò m konn ki moun ou ye byen avan m byen avèk ou. Paske si m pa konnen w mwen ap pè zanmi ansanm avèk ou paske m pè m son moun ki pè tripotaj m pa renmen kòl kòl m pa renmen toujou nan fouk zanmi m pa m pa vrèman renmen sa. Men m gen zanmi sa pa anpeche m gen zanmi ok. Se te tout 10 verite sa yo ke mwen te pote de mwen menm. Mwen espere ke Elda Philoxin ap satisfè ansanm avèk 10 verite yo. Si nou menm tou nou ta renmen konnen lòt verite de mwen, nou ka poze m kesyon anba nan yon kòmantè epi m ap reponn nou nan yon lòt videyo. Mwen espere ke nou te enjoy ti videyo a. Nap re wè ankò nan yon prochèn video. Tchaw tchaw a la prochèn. Bye!